Dam mouch la wi dam mouch la t fèm jwenn nonm dam mouch ki la wi m vote men li
non si e pat dam mouch la m patap vote paske m te chèche nonm nan tout kabin ki la yo gras a dam mouch la t fèm vote non m sou lis la m al mande yo di m non m pa la non m pat wèl oh bon se pou afè yo non men yo konn kote l mete l se dam mouch la t fèm jwenn nonm. On camera in Tele Diaspora Boston. Nou gen yon yon toune de yon fè solisyon yon eleksyon. Kòm mwen wò son moun ki gen mayo e ki fè pati de moun ki plase pou ede moun yo vote yo. E ki jan ou rele e ki wòl ou nan la kote ou ye la? Mwen rele Sonia, mwen se sipèvizè sant lan. Mwen se moun ki sipèvizè prensipal sant lan.

Ki jan ke eleksyon fèt nan peyi Dayiti, se yon bagay estra estraòdinè, yon bagay ki vrèman bay lapenn pou moun ki bezwen vote, pou egzèse dwa sivik yo, dwa ke yo genyen pou yo vote, nou panse ke se yon bagay ki sipoze fèt yon lòt jan nan jou kap vini la yo. Nou pral nan dènye estasyon an pou nou konnen egzakteman sa kap pase nan eleksyon an.

E dam nan, te gen yon dam ki konnen nan jounn yon moun, e moun nan fè yon kout telefòn, e nan kout telefòn nan di l, se pou l vin vote nan mèri a. E de zan, de fwa, konbyen fwa ou te vote lòtbò a deja? De fwa. Pandan de fwa, se lòtbò a l vote. 2006, e, bay Senato de Rana, Maron Cheke. Ok.
Tout lè l vote yo, se lòtbò a l vote. Nan mèri a? Non, pa nan mèri a, nan Kaj Frè a. Kounye an, n ale nan mèri a, mèri a voye nou la. E lè nou vin la, nou jwenn li. Li vin la. Yeah. Sa vle di misye la pou l vote. Èske KEP a te gen yon nòt? de près pou l te sòti pou l di moun yo kote yo te konn vote deja a non gen dwa pa la. M panse sa te fèt wi. M panse sa ke yo te di sa avan yo te di moun nan depi ou dwe ou dwe al nan ou ave se te pou yo pou chache non ou wè sa m di w lan ki bò nan sant de vòt ou ye paske

Ou sipoze di l 2 mwa davans pou moun nan konnen pou l fon sèch ki bò l pral vote. Se pa jou vòt lan pou moun nan al nan 3 biwo finalman moun nan ap dekouraje, li pap vote. Non, gen moun ki pa fè sa a. Gen moun, yo avan yo te di vòt lan, avan vòt lan yo di konsa pou moun yo, w konprann, al nan yon sant, yon avct, komanse y ap. Dil ki bò ki bò yap baw ni nimewo sant wap vote a paske gen sant e 6 biwo ki la 6 biwo yo ka yap diw nan biwo 1 si non soti nan biwo 1 lap di konsa ou nan DGI nan biwo 1 avan ou konprann moun nan te dwe fè sa avan e sak fè gen de moun ki vote pa egzanp gonw mè ki vin la ki te vote eskòf li vin la li vin la. Li di konsa ke fin gade si non l la, non l pa la. Ou konprann? Men. Eske sa ka rive yon moun te ka te sipoze vote la epi yo voye non l Kwadèboukè? Sa ka rive? Non. Kòm si la, si l fè kat lan Kwadèboukè, l ap rete Kwadèboukè. Kon sa si l te rete Kwadèboukè, li kite Kwadèboukè, li vin rete Petyonvil, kounye a l gen yon transfè l pral li pral ou konprann? Li prale pou l fè l pou yo ka fè l vote nan Petyonvil.

Kòm nou kapab wè l, nou ap pale avèk yon sipèvizè nan, yon sipèvizè prensipal ki nan DGI Petyonvil la, ki ap bay yon enfòmasyon sou konsèy elektoral la, ki pwoblèm ki te, ki ka prezante pou yon moun ki te fè kat elektoral pou ta sipoze ale nan Biwo avct pou al jwenn egzatteman ki biwo ta sipoze vote. E mesye nou te pran kòm youn nan moun nou te pik nan bagay yo aktyèlman l ap vote la a. E nou panse ke travay la mal fèt nan konsèy elektoral la paske se pa jou vòt lan. Pou moun ap vin fou nan lari a, ap chèche kote pou l ap vote. Si se jou lap jou vòt la, l ap chèche kote ap vote a, moun nan poko manje, pa gen machin nan lari a pou pral transpò, moun ap fin fatige. Sa vle di gen moun ki pap vote. Nou panse ke gon travay ki pou fèt osen de moun kap dirije peyi sa a pou gon lòt direksyon paske si tèt la pa bon, rès kò a pa ka bon. Yon lòt ak Bèlò, Renold David, Lavèn, Pòtoprens.